fas avèk Cristiano Ronaldo. Pase ke lè w di 2 nèg sa yo nan mond, nan mond foutbòl la, se 10 dènye ane sa yo y ap domine. E poukwa pa, se 11 balon dò ansanm ki te tou sou tèren sa. E poukwa pa tou, se 2 meyè bitè nan Lig dè Chanpyon an ki t ap afwonte kò l yo. Kòman sa li menm te ye? Poukisa FC Barcelone li pèdi 3 a 0 e sa ta ka menm rive pi grav toujou pou FC Barcelone? Kòman n kapab esplike defèt sa? Antoulèka, nou pral vini avèk tout esplikasyon pou ou nan videyo sa a. Mezanmi la sosyete eskize m paske m te mete mayo Barcelone nan sou mwen. Tonbe djab. Ou pèdi jodi a la, kite mayo Juventus mwen sou mwen ok. Pase ekip kap genyen an se pou li mye. Men avan mezanmi kitem salye chak moun kap gade video sa bonjou bnswa tout moun non pam se Miranja Albert byen vini sou chèn YouTube paw la kise pou pa meyen an kote nou toujou pote tout sa ki ap domine aktyalite football la pou ou nou jodia la nou pral pale an gwo de kòman sa te ye nan match Juventus fas avèk FC Barcelone kòman fè FC Barcelone li pèdi 3 gòl a 0 pandan ke anpil moun tap tann ke pou FC Barcelone te o randevou sa vle di pou l te mete 2 3 gòl tou Men kanmenm, Juventus se li menm sèlman ki fè gòl, donk 3 gòl, 2 penalty de Cristiano Ronaldo, donk Cristiano vs Messi se 2 a 0 pou Cristiano Ronaldo, etc. Pa bliye si w gentan renmen travay nou ap fè a, ou renmen videyo sa, ou se fanatik foutbòl, mete yon like anba l, menm si w se fanatik Barcelone, ou se fanatik Real de Madrid, etc. Ou se fanatik Juventus, kouri klike sou bouton ji a videyo a pou w kapab abòne, aktive klòch notifikasyon an, konsa pou w kapab toujou resevwa pwochèn videyo nou pral mete. Rezime gòl yo, tout sa w dwe konnen de mond foutbòl la. Depi w se fanatik foutbòl, sa se chèn youtube pa w la, kouri abòne kounya e pataje video sa avèk lòt fanatik foutbòl ou panse ki poko konnen chanèl sa. Tou lè 2 ekip yo deja kalifye pou lè uityèm de final de la Ligue des Champions. Men, match sa li vrèman konte pou la premyè plas. Definitivman, Juventus li antre nan batay fas avèk FC Barcelone. Barcelone lakay li lap resevwa ekip Juventus de Turin. Tout moun ap tann duel Cristiano Ronaldo vs Leonel Andres Messi. Men, depi lè match la fèk kòmanse, Map gade konpozisyon, map gade 10 po, 10 moun ki sou tèren an, dizon 10 jwè de chan pou ekip FC Barcelone nan, m di a, gon pwoblèm. Lè m wè Buffon ki anba kan an pou ekip Juventus la, m di bon, kanmenm Buffon son gran gadyen, donk li pral fè, li kapab fè gwo efè nan match sa. E efektivman vre l reponn prezan, li retire anpil balon. Men kanmenm, si n ta vle eksplike de fè danse Wòselòn nan, m panse n ta sipoze kòmanse nan konpozisyon ekip sa. Ekip FC Barcelone nan ki kanpe avèk Araujo Lenglet nan defans santral, agoch Alba, adwat avèk Dest, m panse bon se meyè eleman yo. Donk byen ke yo konn kòmanse avèk Minguenza men l te fè yon move kout tèt la nan Liga eksetera donk yo pa t mete l jwe, bon sa pa pwoblèm. Men al nan mitan tèren an, n ap jwenn Miralem Pjanic, De Jong e poukwa pa e se 2 nèg sa yo ki te nan mitan tèren an. Pa devan pa plis nan sistèm 4, 2, 3, 1. Men lè n rive pa devan se la katastwòf la kòmanse. E li kòmanse avèk li mete Lionel Messi san okenn pwoblèm fòk li la paske se kapitèn nan. Li mete Pedri san okenn pwoblèm, Pedri se yon gran jwè tout moun konn sa deja e li mete Trincão. Men sak pral pi fèm mal la ankò li mete Griezmann numéro 9 oh komann oh jwenn avèk fòmasyon sa Griezmann numéro 9 nan yon FC Barcelone antoulèka li fèl jwe an pwent sa vle di an 9 pandan lap bay premyè mitan mpa kwè Griezmann li dwe touche balon an on 10 fwa mpa kwè sa bon 10 sa se twòp mpa menm kwèl touchel 5 fwa. M pa vle di se li k fè Barcelone pèdi non, okontrè l te fè yon chout a 58 tièm minit de jeu, te frape sou poto eksetera. Donk la, sou ba transvèsal dizon. Donk la, donk m pa di ke Griezmann se li k fè Barcelone pèdi. Men kanmenm fòmasyon sa a, lè w ap mete l fas a Juventus de Turen ki gen Cristiano Ronaldo, donk koman nou mechan. Antoulèka, pou mwen menm fòmasyon sa a, li pa t fè sans ditou. Poukisa? Se paske m panse Griezmann te kapab toujou la men anpil moun toujou di lè Griezmann avèk Messi sou tèren ansanm nèg sa yo ta di se lèt ak sitwon. Yo pa janm ka jwe byen ansanm eksetera. Se sa ke yo di. Men antoulèka, tout jodi a ankò yn fwa sa li pwouve donk Messi avèk Griezmann nèg sa yo pa tèlman mache ansanm. Antoulèka, match kòmanse ebyen fot ki fèt sou Cristiano Ronaldo a nan sifas reparasyon an ke yo vin bay penalite a anpil moun ap plenyen ke li pa fot ke abit la etc donk lap pote Juventus non pa sa ditou poukisa map di sa se paske si Cristiano Ronaldo te gen balon sa deyò deyò sifas reparasyon an epi li te vini poul pati avèk li epi jwè a te frapel konsa a tou donk avèk kout kò a donk li te tonbe yo tap bay fot menm jan tou li fèt nan Gen fot ki fèt nan sifas reparasyon an, enben abit la bay penalite san okenn pwoblèm. Byenke gen kèk lòt abit ki te kapab pa bay li, ou konprann, men kanmenm, pa gen pwoblèm, 1 a 0 ekip jwenn tou 2 tirè. Yon bon Buffon a 42 zan, bat bravo pou Buffon, a 42 zan li retire plizyè balon. Ou konnen sa k bèl la? Ekip Juventus la, li pa t genyen posesyon de bal la sou FC Barcelone. Sa fè 1. Apre sa, ekip FC Barcelone nan li fè plis chout ke ekip Juventus de Turen. Yon bagay pou nou note nan match sa. Ebyen, Juventus de Turen li genyen FC Barcelone 3 a 0, Cristiano Ronaldo li genyen Messi 2 gòl a 0. Men an tèm de pèfòmans nan match sa, donk m pa ka bliye di sa ke e Messi te plis pèfòman sou tèren an ke Cristiano Ronaldo. Byenke prezans Cristiano Ronaldo li bat ekip FC Barcelone nan. Paske nou sonje al ale kisa nou pat la. Barcelone 2 a 0 sou ekip Juventus la. Men kanmenm m panse ke pèfòmans lan, poukisa nap di sa? Se paske Barcelone fè 7 tir kadre, li fè 12 chout, li fè 7 tir kadre, se Messi ki fè tou le 7. E nou sonje a plizyè repriz, ebyen Buffon te dwe ede tire etc. Donk pou l ale dèyè balon. 7 tir kadre se Lionel Messi ki fè yo e a plis li fè lòt tir ki pat kadre tou. 12 12 chout nan kan an jwenn tou sa, fòk nou di ke Messi ka fè anviwon pou pi piti 8 nan sa m sonje. An tou lè ka, Messi te vrèman pèfòman sou tèren. Men, lè w pran fòmasyon sa, jan m te di deja, ansanm avèk Lionel Messi, donk sa pa mache. Yon sèl moun pa bat yon ekip. E gen laprezans de Cristiano Ronaldo. Men nan match Juventus la tou fòk nou di te gen yon bon Buffon ki te la, ki te reponn prezan. E te gen yon bon Danilo tou. M te renmen pèfòmans Danilo a e m te renmen pozisyon l te mete, yo te mete l jwe a. Donk, nan lide pa m, jan m te wè l te ye a, ta sanble ke Juventus te kanpe avèk 3 defansè epi 2 lateral yo. Poukisa m di sa? Se paske te gen D-Light, Bonucci avèk Danilo e wè Danilo li pa t souvan monte, donk li te rete dèyè a. Apre sa, Cuadrado te jwe yon ti jan adwat, yon ti jan pi devan, men kanmenm li te jwe kòm lateral dwat tou. Nou kapab di ke Danilo se li ki te lateral dwat, e pa Danilo non, dizon donk Cuadrado. Lateral goch la te Alexandro. Nan mitan tèren an, te gen Arthur Melo ki fè jistis, donk ki bat FC Barcelone nan kan nou an. E poukwa pa, bèl gòl sa a ke ameriken an li anvi make, se Weston McKennie, demi vole sa a, donk m panse sa a se youn nan pi bèl gòl Lig dè Chanpyon ane sa a jiska dat n ap pale la. Yon trè bèl gòl de Weston McKennie. E apre sa mezanmi nou konnen kòman sa te ye deja, 3 a 0. Te kapab menm gen yon katriyèm gòl pou ekip Juventus la ke var la te vin elimine, donk Bonucci ki te fè gòl sa a. Pas de Cristiano Ronaldo men kanmenm m panse ke se te vrèman yon match ki te san parèy. Poukisa m di san parèy? Se paske Juventus li fè tèt li jistis, donk li bat FC Barcelone, Barcelone bat li a l'aller li bat li a retour. Men kanmenm m panse match sa te san parèy paske nou te retwouve Cristiano Ronaldo avèk Lionel Andrés Messi. Byen ke pèfòmans tou le 2 nèg sa yo li pat menm bagay. Men kanmenm, Cristiano Ronaldo make 2 gòl, sa vle di li te nan match la, byen ke se sou penalite, li make 2 gòl. Lè pe lè ou gen penalite a, se lè ou choute l lantre nan kan gòl, donk ou te ka rate l tou. Men kanmenm, m panse pèfòmans Lionel Messi sou tèren an tou li di anpil bagay. Sitou, donk m te wè Lionel Messi ki te bay yon ti drib a Cristiano Ronaldo pou Cristiano Ronaldo double Lionel Messi, l pran balon eksetera, li fè viwonn avè l, donk sa a m te twouve, donk se te vrèman yon bèl bagay nan jwèt la. Men ki avni pou ekip FC Barcelone sa? Se gran kesyon sa ke nap poze. Ki avni pou Ronald Koeman nan ekip sa? Antoulèka, donk Lionel Messi, daprè mwen menm, nan opinyon pam, li pa san pou san motive avèk FC Barcelone. Depi lè l te vle sòti a etc pat kite l ale, donk li pa san pou san motive. Sa anpil moun kapab wè l. Ankò yn fwa, donk nan match sa a, nou ka ap wè sa, donk byen ke l ap mete balon nan kan, choute etc. Men Lionel Messi ki te la lontan, se pa li menm ki la ankò. Lionel Messi ki t ap pran de twa jwè etc. Drible, file antre, donk se pa li menm ki te la nan match sa a. Antoulèka, donk ki avni pou ekip sa a nan uityèm de final? Ebyen, donk se la a ke nou pral wè èske Dembele lap gentan retounen paske fòk nou di ke prezans Dembele nan match sa tap fè anpil bagay pou vitès li, pou jan lal bay alan ofansif avèk ekip FC Barcelone nan, men kanmenm m panse ke ekip FC Barcelone sa a, donk prediksyon m, prediksyon m panse ke kar de final se maksimòm ke lap kapab rive. Paske nan uityèm de final sa pral depann avèk ki ekip li pral kwaze, men kanmenm m panse maksimòm ekip sa m te wè la a, donk maksimòm se lè kar de final. E poukwa pa mezanmi donk prezans Jera Pike si l ta retounen avan lè uityèm de final, ke m ap gentan retounen tou, men kanmenm m panse ke defans FC Barcelone la vrèman febli. Li vrèman pa kapab, sitou Lenglet avèk Araujo, Lenglet avèk Minguenza eksetera, donk nèg sa yo yo vrèman poko a nivo FC Barcelone. Antoulèka mwen menm sa yo se te opinyon pa m. Ou menm ki t ap gade match foutbòl sa a, ki sa w te resanti? Ki sa w panse? Ki nòt ou t ap bay Lionel Messi? Ki nòt ou t ap bay Cristiano Ronaldo? Kesyon sa yo, se ou menm ki pral reponn yo o nivo kòmantè a. A la pwochèn pou lòt videyo, ke Bondye beni li mezanmi, prepare nanm nou pou retou Kris la s on bagay ki esansyèl.